Bon si ou ou Hein Pou pouvwa m konnen w gen Pou jan m konnen w kapab ou pa ka fè anyen ou pa ka ede m jere sa Se misye? Wi m te gen pouvwa men m te jwenn sipò tou A vle di misye ka youn nan moun ki sipòte nou N ap tcheke misye epi Pou tout bagay ok baz Sa vle di ou kwè nan misye? M kwè nan li monchè l ap ede nou jwenn Ketya Pwoblèm pa gen pwoblèm Kounye a la Son pwomès wap fèm wi. Se swa zanmitay mwen avèw tou gate nèt. Nèg pase sou nèg yo pa wè nèg ou byen. Telefòn nan sone.
An bèy sa. Bon, se pa pam non. Telefòn Ketia. Pwen nan men, ka se li.
Alo? Wi, se kiyès ou ye? Menaj Ketia? Esa w bezwen menm? Telefòn.
Oh, sa w fè la menn? M koupe apèl la monchè.
Poukisa w koupe l?
Gen lè w pa tande e mennaj Ketty a k ap rele m la. Sa li di w?
Oh wi, li bezwen telefòn nan. Mezanmi, mezanmi, mezanmi. Se konsa manzè te penbèch?
Koman penbèch la menm? La pou la m gon ti priz bouch ak manzè, manzè gen tan ale, li gen tan gon lòt nèg sou mwen. Shit.
M pè fanm isit. Se pa konsa ou di menm. Moun nan se madan mari yo li ye, ou pa ka trete l de penbèch menm. Oh, madan mari a m dwe gen pye lejè. Ou wè la, tanke m ta bay telefòn nan, m pito fout kraze, m fè efè migan. Epi sou wè sa, se yon kou sòt ou fè la. Koman yon kou sòt la?
W konn sak fè m di w son kou sòt? Si nap chèche Ketya nou poko konn kote ye pou nou jwenn li? Ak telefòn nan nou ka jwenn li. Ou pa panse sa? Pa ki mwayen m bay pase m jwenn li ak telefòn nan? Banm di w.
Si misye ka rele w pou l di w ou bay telefòn nan, se Ketya k di telefòn nan nan men nou. Ou pa panse li menm ak Ketya ka menm kote? Gwo koze w di la wi men. Monchè m pat fè kalkil sa vre non. Retounen rele l.
Rele misye Mande i kote ye wap pot telefon nan bali. Mezanmi kèm manke pati wi. Ok banm rele banm rele misye.
Mande i kote ye.
Wi blòdè. Yeah. Monchè map fè w map fè w jwenn telefòn nan wi. Yeah map fè w jwenn li. Men kilè w vle jwenn li? Enben pa gen pwoblèm. Yon mayo gri? Ok, yon kepi nwa? Enben pa gen pwoblèm. Map rive sou ou. Ok patnè m.

Matant, m te gen yon ti kesyon pou m poze w. Ki kesyon pitom?
Matant, m te konn sou moun ki te gen lespri w te ye wi. Bon bon lespri a wi.
Men sa k voye w sou do pye m la menm pou vin poze m kesyon sa yo? Ou jwenn yon bèl okazyon konsa w kite l ale? Ki okazyon, ye?
Ou jwenn yon moun nan dènye lè k ap pran w pou l kidnape w. Wi marye avè w ou kite chans sa ale.
Sa vle di se satan ki vòlò. Ou vin nan parèm la ou jwenn bib nan menm. Ou pa di m ap li pawòl pawòl bondye ou kanpe ou ap vin detounen m ou fwe pran manman pou ou voye ay di koze sa m al èdve ou jwenn m ap li m ap li pawòl bondye w ap vin fè frekon avè m ou dezalòd timoun frekan ou pa peyi a pa ka bon vre gen twòp timoun malèdve ki oran soumoun. Ou ou pi gran bay timoun nan y pa respekte w paske y ou anba bouch a y menm si m anba bouch an ou lè lè a rive Bondye ap fè sa y vle avè m se zòt Pipo te frekan. Kòm si tout sit lan krekre nan menw vre. Tout sit mèt krekre nan menm sa pa fè anyen depi se Bondye map tann se seli kap fè bon plan pou mwen ou pa bezwen pè. Chak jou chak jou se vle pi gwo anba di madan manman.
40 ans m nan y pa twò piti pou mwen y pa twò gwo pou mwen ou pa bezwen pale ou mèt Ou mèt rete tann Bondye ap fè w sezi wap wont devan m. Dezalòd. Satan frekan anpil wi. I mèt jwenn ou a jenou wap desann wap lapriyè devan Bondye pou mande gras pou I fè wout avè w epi fò de kanpe pou I vin atake w hein ou pa wè bib nan menm pou wap vin fè frekan avè m. M sezi wi. Ou vin fè m bè wi cheri. A mwen pa janm tounen m chita la pou ltan wi. Ouff pwoblèm pi rèd cheri. Sa k pase cheri chita la. Pa vin gen pwoblèm. Misye genlè son giyon. Sanble son zonbi selibatè m menm yo vre sou misye. Sa k pase pa vin gen pwoblèm. Pandan m ap fè plan ak parenn. Bon konn kòman nap jwenn ketya. Kounya min fon ide m di ou konn azoubi se toutè zòn nan ye. M di ketya te mèt te nan tou bra azoubi ap jwenn li. Kounya la m di nap met azoubi sou dosye a. Ki te ka ban nou kontwòl ketya. Egzakteman. Kounya la pandan nap pale sèm telefòn sone ki telefòn ou konnen? Telefòn ketya. Ki min ki rele? Carine di alo, kiyès? Mennaj Ketya.
Mennaj Ketya? Wi.
Ou serye cheri?
Bon.
M pa t konn pati sa non. Kounye a la, mwen menm ou te di m Ketya pa t gen mennaj. Ebyen e sa m te konnen tou cheri. Men pou otan li te gen mennaj. Kounye a la kisa m di? M di bon. Si nèg la rele w i di w se mennaj Ketya, gen posibilite pou Ketya menm kote ak nèg la. Enben se sa menm.
Ou konprann? Kisa y di?
Bon, monchè, misye di pou y pot telefòn nan ba li. Li di pou y pot telefòn nan ba li, kounye a m di parenn nan pou l al pot telefòn nan bay misye e pou y tou swiv li. Pou y wè kote y prale.
Egzakteman. Si y di se mennaj Ketya, kanmenm. Yo ansanm, yo genlè menm kote paske se Ketya k fè y rele kanmenm. Egzakteman.
Kounya m di pou y met kontrol pou nou pran ketya monchè. Ah yon bèl ide wi. Yeah.
Mezanmi m pa nan pwoblèm pou yo. Antouka nap swiv. Ou menm tou ou grangou. Degaje w bay manje anndan. Ah pran ti grenn penitans yo pou mwen map map kraze yo la menm. Ok map pran dlo pou bouka nap vini.
Cherie koman ou ye la? Mwen la mave ou?
Anfom wi, koman ou santi kò a? Bon mwen komanse ap santi mye. Ah m santi sa vre menm, ou wè ti figi a komanse ap vin devan. Ou wè sa m tap di w la? Fò w bat pou ou abitye ansanm avèk sa pou reziye w tou. Paske tout tan wap plis reziste ansanm avè l, wap wè lap plis efase nan lespri a. Sa yo map mande ou fè plis efò paske ou konnen fò efò pou an kizin. Fò ka chode kèk ti grenn penitans pou mwen. Ok boo, se bon pou fè. Map oblije leve? Wi se sa wi cheri. Ok. Fon ti avanse non m ta pran yon ti kouche bò kote w la. Fon apiye non. M konn boo ta depi se grenn manje ou pap manje. Nan tan sa cheri pa gen kesyon grenn manje grenn man pa je non.

Pa manje ti manje natirèl la yo kap wè yo. Se yo kap wè yo. Kote wap jwenn lajan pou achte zèl pwoblèm, pou achte gode diri, gode farin. Wi bèy sa yo chè nan moman an.
Moun ka fè foli pou pizza, pou anbègwè, pou manje blayi. Se yo k ap wè nan moman an. Dayè bagay sa yo pa pou nou tou. Nan tout sans. Men non, ayisyè an deyò nou ye. Egzakteman.
Imajine w, nou gen ti jaden an la. Erezman. Avèk yon ti bout kiyès la la. An ba yo. Epi majorite moun ou wè lavil yo, moun andeyò yo ye. Y al konble nan vil la pou y al fè gang, Vye vòlè bay moun yo, yo kite vye jaden an yo pou yo plante andeyò, la yo fè wè yo se moun lavil epoutan menm pen chèch yo pa ka manje lavil la tou. Ou veye pwoblèm nan sa wi, moun yo kite andeyò epi lè fini an yo gonfle nan vil la, e sa k fè tou ap toujou gen grangou, gen mizè a wi. Exact, se sa k kontribye nan kraze peyi a. Eben e sa menm.
Imajine w nèg la t andeyò li te konn plante vye jaden an li te konn al vann manje lavil. Li konn pran swen fanmi a. Lè sa moun lave li te konn jwenn manje. Men kounye a la menm moun ki te konn plante a, li ki andeyò, lal chita lave. Pa gen moun pou plante. Pa gen moun pou plante a. Grangou met pye. Moun lave li pa ka jwenn manje.
E se andeyò ki pou ta bay lavi l. Egzateman.
Imajine nou gen grenn manje, bay viv, bannann,

Ou renmen li? Mh. Ok cheri, pandan wap bwè ji a, m panse nou ka pale, sa w di? Wi nou ka pale.
Ketya! Ketya! Clotilde! M ba l ou. Kòm chak maten anvan w al travay. M toujou leve pou m fè yon bagay pou pou manje. Èske sa m konn fè pou ou le maten yo, yo konn kenbe w vre pou fè jounen an? Èske pandan w nan travay ou pa konn tanpe w grangou?
Bon, ti manje w ban m yo, yo toujou kenbe m. M pa konn, m pa konn anvi manje nan travay la. Kèk pafwa.

Ohh poukisa tout kesyon sa yo serye? Se pa pou anyen non beb sof ke m te just bezwen konnen si manje m ba ou le maten yo si yo kenbe ou vreman. Eske m pa tap bezwen pot manje pou nèg la fè la nan midi inè yo?
Ou kwè se sa? Wi cheri, m te just bezwen asire m ke ou pa fè jounen an ou pa grangou.

Men ou sonje nou te gen yon kondisyon. Wi m te di w konsa si tout fwa w kite El pou mwen, n ap tou ansanm. Men ou konnen nou p ap ka ansanm non. Men poukisa?
Paske rekipere telefòn nan pou ou pa ka yon rezon pou ke nou ansanm. Paske m t ap koze avè w lontan. M pa wè rezon kounya se paske m rekipe telefòn nan pou ou se sa k pral fè nou ansanm. Si n ap ansanm nou t ap ansanm pou yon bon rezon ou konprann.
Non se pa telefòn nan egzat ki fè m ap ranm ansanm avè w la non. Ou konnen, ou t ap pale avè m vrèman avan m potko janm reponn ou. M wè se le moman.

Bon Antouka m konn kot misye rete M konn vizaj misye Se sa k te pi enpòtan pou mwen La a m ka kòmanse di Misyon an sanse akonpli Se sa Bon